Mwen la a, m vin devan nou paske m te vin pran pouvwa nan men nou. M te vin pran pouvwa kote m te di nou zam ki man ki nan men nou an kat kat idantifikasyon nou, kat elektoral nou. Se li menm mwen di lè pou n te mete l nan urn nan se nan bank ke n depoze l. Se sa m vin tounen ban nou maten an. Mwen vin di nou kote nou voye m nan apre katran. Eksperyans ke m fè, fè m konprann ke peyi sa a, gon sistèm ki etabli ladan l, avèk yon kategori moun, ki yo menm yo di se yo k moun epoutan nou menm nou pa moun. Epoutan gade m gade nou. Sistèm sa a ki di nou pa moun nan. Se prezidan peyi kote sistèm peze souse sa a ye, se prezidan peyi sa a m ye. Jodi a m pran desizyon sistèm sa a, m ap kraze l nan non w. M ap kraze l, poukisa m ap kraze l, se paske s on sistèm ki konstwi. E se pa depi jodi a la m vle nou konn sa. Menm sistèm sa a, se li menm ki te pran nou soti jisk ann Afrik. Li kenbe nou nan esklavaj pandan plis pase 300 zan. Lè nou gen yon moun ki te pran desizyon, ki pran tèt lame endijèn nan, li ban nou endepandans, Vètyè nan Nò, an 1803, an novanm 1803. An oktòb 1806, twa zan apre yo tiye l, sistèm nan rejenere tèt li. Depi 17 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la. Li pa janm chanje. Se li k la. Se li jodi a k la. E m pwofite voye nouvèl bay nèg yo. Jodi a, kote m te ye Otwoudinò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan. Ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo m p ap ka vin sèvi yo. E m konnen l te di yo sa. E mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou nou wè si m ka ret avè nou. M p ap ka vin sèvi nou. Gade m byen pou nou wè. M p ap janm ka vin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo k devanm nan la. Les oublies de la République moun depi nou fin tiye Dessalines yo nou tiye prezidan nou asasine prezidan nou ekzile prezidan nou anprizone prezidan men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye. Nou pap ka tiye sa, nou pap ka asasine sa, nou pap ka anprizone sa, nou pap ka egzile sa. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidans sa a tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou. ke peyi a pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katrèdtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Prezidan sa a li vin di nou konsa, se pa posib pou depi Desalin fin mouri, on moun pou soti Gonayiv pou l ale Pòdepè l oblije fè 4 senkèdtan. Prezidan sa a. Li vin di nou konsa lè gen solèy se pa kriye pou moun yo ap kriye, li vin di nou konsa ke solèy la nou ka fèl tounen dlo, sa vle di nou ka met sistèm ki mache avèk solèy pou wouze jaden yo. Prezidan sa li vin di nou konsa. 1 milyon moun k ap travay nan agrikilti yo, 284 rivyè k pral jete nan lanmè yo, prezidan sa vin di nou mesye mete tèt avèk li pou nou konstwi baraj sou tout rivyè sa yo pou nou wouze jaden yo menm jan sa kòmanse fèt baraj Maryon k pral inogire la a le premye me e baraj Latanri k ap konstwi jodi a moun malfeti k te konn inonde. Yo pa wè dlo a ankò, men yo pa janm poze tèt yo kesyon kote dlo k te konn inonde yo a. Yo pa janm poze tèt yo kesyon sa a. Se sa prezidan sa a vin di w. Prezidan sa a vin di w konsa, ou menm ki te gen kontra sa yo nan men w, ke l koupe yo ki fè w mal la, ki fè ke jodi a tèt ou pati, on sèl pwoblèm ou genyen. Tande mesye, ban m pale avè nou. Bon m te di ti rès la e pou pèp la. Bon kounye a son ti rès manda k deranje nou. Sa nou gen ak ti rès manda la? On ti rès manda? Son ti rès manda? Bon banm di nou. Poukisa nou pat pè katran an epi nou pè ti ane a konsa? Hein? On ti rès manda? Se sa k deranje nou mesye? Mesye fò n pa bliye. Map pale avek nou oligak kowonpi nan peyi sa. Sonje nan kanpay mwen sa m te di? Mwen te di o komansman ete la pawol, la pawol ete avek Dye e la pawol ete Dye. Jodi a m deside pou m komanse pale a pep mwen anko pase se yo ki te banm pouvwa. M gon grenn bos men l kanpe devan m nan pep ayisyen an. Si w menm ou ta gen lide pou vin bos pam. Al mete w nan mitan pèp la. Ou pap ka bòs mwen paske prezidan sa a jodi a koke nan gòj ou a li pa gen bòs li gon grenn bòs pèp ayisyen. Mwen di nou jodi a sistèm peze souse sa a ke n konstwi a se sistèm sa a se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik nan enstabilite ekonomik avèk yon enstabilite sosyal kwonik. E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè, povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping, se yo menm ki bay, e fò m di nou sa ak sa yo sèvi tou wi pou yo fè tout sa yo ap fè a, se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola sou zafè gaz la mesye. Banm fon ti pale ak nou, poukisa n fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje, sonje lè w te rele m nan, nan telefòn. M deside pale avè w maten an. Oligak kòwonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la a. Lè w te rele m nan telefòn, ou di m konsa, gen senkantan prezidan depi bagay la ap fèt konsa. M di w gen senkantan depi w ap vòlè jodi a bagay la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. Ou te tèlman pè! Ou te tèlman pè, lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa ou pa vin nan peyi a. Jodi a m ap di nou, m pa vin la pou m pèsekite nou mesye, men m vin la pou m vin di nou konsa, lajan k grate w la, sonje m te di nou sa deja, al mete l labank, oubyen ede moun nan òfelina avèk li, oubyen ede konstwi lekòl, pase si l grate w, wè kote k pa, lè w grate kote k pa grate w, Sa l fè? A ben ok. Lajan sa a, si w pa chèche yon jan pou w met rete trankil avèk li, pita ka pi tris. Paske pèp sa a, lè l pran desizyon li ban m pouvwa, Mwen fè 4 ans si nou swiv m pa pèsekite pèsonn men sa m fè yo m konnen yo fè mal kontra ke m koupe yo zye pèp sa m ap ouvè gaz ou te konn vann lontan leta pat konn pri l la m ap pale avè w ou leta pat konn pri gaz la ou te kanpe w di m depi 50 an l ap fèt menm jan an lè m fouye men ladan l apati de mwa me 2020 an leta ayisyen konnya konn ki pri l achte gaz Nan 1 an sèlman ou te fè 300 milyon dola nan gaz la. Ou sonje sa. M ap pale avè w. Moman an fini. Jodi a m deside pale avèk ou paske poukisa fò m pale avè w, fò m pale avè w pou moun sa yo konn nan ki batay mwen ye. Fò yo konn nan ki batay mwen ye. Sonje lè m fenk monte prezidan an 2017. Sonje emisè w te voye kote m nan ki te vin di m konsa ke 4 je a. Se pou 10 milyon dola pou m ka fè 100 premye jou m nan. Lè m tande 10 milyon dola, m pa, m fèk monte prezidan, m pa menm konn sa k 4 je. Non, nou konn sa k 4 je a, pèp la? A ben bo. Nou pa konn sa k 4 je a? E ben, se pou sa nou te voye m kote nou voye m nan la wi, pou m ouvè zye nou, pou m pale ak towo yo. 4 je a nou konn ki sa l ye? Gadon telefòn entèlijan nou gen la. Si gen entènèt nan zòn nan, nap wèl make 3G pa vre? Sa vle di twazyèm jenerasyon. 4G a se katriyèm jenerasyon. Sa vle di son lisans li ye men kiyès ki vann lisans sa? Se leta ki vann li. Mwen menm m fenk monte prezidan, gon nèg ki vin dim bon monchè nan 100 premye jou yo gon 10 milyon dola, m di misye poze. Tande, tande ouvè zòrèy nou. Apre 2 zan. M resevwa on gwo towo ankò, li di m prezidan apa w pa janm di anyen sou afè 4G a. M di misye sak 4G a? Manti wi. Mon jan ap ap pase li bon, m di sak 4G a? Kounye a, li di m 4G se katriyèm jenerasyon, m di a se vre? Ok. Monchè, se 70 milyon dola wi yo ofri pou li. 4G ki te 10 milyon an wi. An 2017 li 10 milyon, an 2019. Li 70 milyon. M di bon, 4 je sa a, fò m chèche marenn ni ak parenn ni papa. 10, 70. Pandan peyi a ap pran dife, gon gwo towo, gwo towo m te bay gwo djòb wi, li vin di m, 4 je a prezidan, 150 milyon. M di oh! M di e fout, gade yon 4 je k vin pou nou papa. 10 milyon. 70 milyon. 150 milyon m poze pi rèd gade m chita sou kat di a la m poko di anyen toujou kounye a gon towo k di kon sa bon nou konn sak pase afè kat je sa poul regle an nou envesti yon kòb nan tranzisyon. Lè nou wè map pale avè yo a m konn de ki map pale. Nèg yo pouche w lajan nan pòtoprens la ba w. Peyi a bloke tande, dife limen. Epi gen youn ki rele m nan telefòn li di m prezidan jan bagay la ye la a wap èske wap kite tout peyi a boule nèt ou byen prezidan fò w ale wi prezidan. M di misye banm di w byen. M di misye w konn m di misye w konn kilè m pwale li di m kilè prezidan.

Jan bagay la ye a la a, m tande fò m ale, men anvan m ale ban m mete yon kontwòl. Minis travo piblik la, retire mask la nan figi w pou yo wè w. Fò yo wè w, kanpe pou yo wè w. Kanpe! Kanpe pou yo wè w. Bèni. Kounye a towo sa a, fò n pa bliye kat je a, se sou kont misye l ye wi kat je a, se sou kont travo piblik, mèsi minis. Towo sa a, m di misye, men lè, piga nou bliye, Jojo son moun ki renmen travay a moun ki konnen anpil kounya sa m fè m rele yon seri de gwo ekspè m fè yo vin banm yon konsiltasyon sou 4G lè yo vin banm konsiltasyon yo dim 4G a pi piti kòb pou 4G a banm se 350 milyon dola m di oh 4G 10 milyon 70 milyon 150 milyon kounya se 350 milyon Konnya m di eksplike m byen. Yo di m 4 je a s on kontra ki la pou siyen pou 15 an. Sa vle di s on kontra ou menm kòm prezidan w ap siyen pou 15 an. Anndan 4 je a, nou sonje ke ansyen prezidan te gen yon pwogram li te vin avèk li ki te rele PSUGO ki pran 5 santim m kwè sou chak apèl telefonik. Nou konn sa? Mentnan, mwen menm pandan m prezidan an, mwen voye dosye sa a nan. Ouvè zòrèy nou, m di nou wi. Mwen voye dosye sa a nan palman an. Senkantyèm lejislati a vote lwa sou fon nasyonal edikasyon an. Tande byen, FNE a kounye a, anndan kati a tou, paske li menm li gen yon kòb ladann. Kounye a menm kote a, yo fin ban m tout dokimantasyon mwen, mwen gen yon konseye, konseye a fin di m men men yon de twa. M rele minis lan m di minis rele direktè jeneral Konatel la nou pral detaye 4 je a lè m fin detaye 4 je a nèt m rive nan 407 milyon dola nou siyen 4 je a pou 15 an pou 407 milyon dola anndan 407 milyon dola a gen 150 milyon dola ki pou FNE lise sa a. Ke majistra a sot pale a, se nan kòb sa l pral li. Sa vle di, yo pral mete sou li pou rekonstwi l paske rès kòb ki te gen nan palman an, kòb la se yon milya de goud, yon milya desan milyon de goud. Sa vle di m vle fè, men ki kantite teren teren sa ye? Ok, li ase. Sa vle di nou bezwen fè yon gwo lise de referans, se nan rès kòb FNE a n pral pran pou n mete ladan l. Sa vle di. Mwen eksplike nou tou sa Mwen eksplike nou tou sa poukisa Se pou n konprann pèsekisyon kon prezidan ap sibi Enstabilite politik peyi a nou wè k ap boule k pa janm ka poze a Se pou n konn poukisa l pa ka poze Poukisa ke peyi a p ap janm gen lapè toutetan oligak kòwonpi sa yo pa vle Men nou wè Men nou. Nou konprann sa? Sa nou repete? Sa son bèl bagay. Repete! Bon. La sou pwen sa, sou pwen sa a, m byen kontan nou vin sou li. Men sonje m pale de yon sistèm peze souse, pa vre? Sonje sa? Sistèm peze souse sa a, kiyès ki Sal kontrole anvan si nou konnen. Nou pa konn kisal kontrole? Sistèm peze souse a li kontrole leta. Sa vle di lè gon sistèm ki kontrole leta, mwen menm kòm chèf deta gen desizyon'w pran ou preske, paske fòn pa bliye se lalwa hein. Lalwa di gen 3 pouvwa, gen pouvwa egzekitif, gen pouvwa lejislatif. Gen pouvwa jidisyè. Ou konn lè nou di mare yo a kiyès ki pou mare yo? Kiyès ki pou mare yo? Ki ki ki ki pouvwa? Ki pouvwa? A bon. M ta swete ke pouvwa jidisyè a tande m la. Ki pouvwa k pou mare yo? A bon. Sa vle di lè lè lè gon desizyon fò n pa bliye nan nivo pouvwa egzekitif la. Se minis jistis la avèk komisè gouvènman k avè w. Men lè w met laksyon piblik an mouvman, ou fin fè tout chèf dakizasyon, ou transfere dosye a bay on jij denstriksyon, rès la nan men lajistis. Sa vle di si lajistis pa fè travay li, a se moman la ou tonbe nan sa ki rele enpinite. Se pou sa, mwen rakonte nou tou sa. Se pou m montre nou nan ki batay ke m antre a. Se pa nan yon goumen piti, nan yon goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo k Ayisyen. Nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo ki ka al lekòl, se yo ki sivilize, se yo se yo k moun an jeneral. E se pou sa m di nou jodi a, m pran desizyon pou m vin di nou, nou menm. Se nou menm ki moun, se nou menm k Ayisyen, paske se nou menm ki sot nan rasin peyi a. Mentnan, pandan m fin pale de sistèm sa a, sistèm sa a fò n pa bliye, s on sistèm ki gen mèt, li gen gadyen, li gen eritye, li gen bouwo e l gen viktim. Kisa n ye deyim sistèm nan? Ah bon! Kisa n ye? Bon! Sa vle di, nou viktim sistèm nan. Se pou sa ou wè nou pa gen wout, nou pa gen dlo, nou pa gen kouran, nou pa gen lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen travay, nou pa gen opòtinite pa ka kreye nan peyi a. Sa vle di pou n jwenn bagay sa yo, se kisa pou n fè? Fò n kraze sistèm sa a. E sèl jan pou l kraze, sèl jan pou l kraze, fòk gen moun ki gen kouraj ak detèminasyon pou l kraze. Se pa yon sistèm ke w ka kanpe, ou ka gade l. Si w gade l, ou wè sistèm sa a, depi w gade l nan je l fè w grimas, li fè w pè. Fòk gen yon moun Ki te monte prezidan, ki te di sistèm nan, madigra m pa pè w se moun w ye. E mwen m tou di sistèm sa a, jodi a desizyon m pran nou wè kòman m te kòmanse, m di m ap kraze l la. Sonje sa m di sistèm nan genyen, li gen gadyen, li gen mèt, li gen eritye, li gen bouwo, li gen viktim. Si nou menm nou viktim, kiyès ki boure yo? Kiyès ki boure yo? Enben, ban m ban nou biyè. Bouwo sistèm nan, se de moun. Gen bouwo, tande byen sa m ap di nou wi, gen bouwo ki volon, ki volontè, gen bouwo envolontè. Sa vle di, gen de moun oubyen gen bouwo konsyan, pou m, pou nou konprann ni pi byen. Gen bouwo ki enkonsyan. Bouwo ki konsyan yo, tande byen. Se bouwo lè yo mache devan nou yo vin pwan pouvwa nan men nou paske sa poun pa janm bliye nou wèm vin la jodi a map pale gade ki kantite sekirite ki vin ak mwen pa vre gade ki kantite machin ki vin la sa vle di kiyès ki metem kotem ye a nou menm nou menm ki metem la men si nou metem la avèk kat elektoral nou an kòman fè jodi a Lè m fin pran l nan men nou, lè m ale, m rive Pòtoprens, epi m bliye nou. Jodi a, m on ti jwèt k ap pase nan peyi a, s on ti jwèt m renmen wi tande. Gon gwoup nèg ki gen 30 an depi pouvwa nan men yo, pa vre? Apre 30 an, jodi a. Alò, anvan m pale, m tou pwofite salye frè m ak sè m yo nan Nòdès ki nan opozisyon an. M renmen yo anpil. Yo konnen ke m pa konn fache a pèsonn. Mes frères de l'opposition, je vous adore, je vous aime tous. Yo konnen m pa janm nan kont a pèsonn. M pa nan kont. Non, a. Sa tande byen sa m di nou. Se nan demokrasi nou ye. Tande tande tande tande tande byen. Nan demokrasi pa gen pouvwa san opozisyon. Pa gen opozisyon san pouvwa. Fò ki gen moun k ap di nou sa. Se nan tande. On sèl bagay on sèl bagay lè w nèg chwazi lè w nèg chwazi pou w kraze pou w brize pou w boule sa se zafè pa w men mwen menm mwen konnen pa gen demokrasi San pouvwa, pa gen demokrasi san opozisyon. Sa vle di, m salye tout manm opozisyon nan Nòdès yo nèt. M renmen yo. Men menm sa m vle di yo, m vle di yo jodi a. M vle di yo jodi a, apre trantan, kote yo te ye ki fè. Karis pat gen rezo elektrik. Apre 30 an kote yo te yo k fè monben kwochi pat gen kouran. Apre 30 an mwen vle mande yo kote yo te ye ki fè kapoti pat gen kouran. M vle mande yo kote yo te ye ki fè mont òganize pat gen kouran. M vle mande yo kote yo te ye ki fè fòlibète pat gen kouran. Kote yo te ye k fè wanamèt pat gen kouran. Se kesyon sa m vin poze frè m, sè m ki nan opozisyon nan nòdès yo. Sa vle di jodi a, sa m ap mande nou, m vle di nou kote nou te ye ki fè larivyè Mario ki t ap inonde moun malfeti, t ap inonde yo chak ane. Kote nou te ye mesye dam? Kote nou te ye? Jodi a, se mwen k la. Nou pa kontan? Sispann kraze, sispann brize, sispann boule, vin jwenn mwen nan limen peyi a. Se limen n ap limen l. Nou pa konn kraze, nou pa konn brize, nou konn konstwi, nou konn limen, vin jwenn mwen nan konstwi, nan limen an.